Pasyan ki genyen ensifizans renal egi an e pasyan ki gen ensifizans renal final ou ankò kronik. Jodi an mwen antre lakay ou avèk ribrik sa ki pral pale de, ki pral fè diferans ant 2 pasyan sa yo, pasyan egi an e pasyan final lan ki ou ankò kronik. Non pa mwen se Marie Sherley Etienne, mwen se Hemodialysis Practitioner depi 2 zan. Fò m di nou sa, e se yon travay ke mwen renmen anpil e apresye, paske m ap sèvi moun, e chak fwa ke ou sèvi moun, ou gen yon santiman de satisfa, mwen gen yon santiman de satisfaksyon ki enòm. E mwen vle pataje konesans sa ansanm avèk nou, paske mwen remake gen anpil bagay ke nou pa konnen. E malerezman, le pli souvan, se lè nou nan etap final lan, se lè sa nou pran nou pran nouvèl yo, e dèfwa li konn enpe two ta. Pasyan ensifizans renal egi an. Li gen anpil chans pou li jwenn fonksyon nòmal ren li ankò. Pasyan ki gen ensifizans renal egi an bezwen dyaliz paske chif yo pa nòmal. Ren an pa fè yon travay enòm. Li pa fè yon travay enòm, travay lan pa efikas e ke kò ou an gen de seri de toksin ke li reteni, gen de seri de elektwolit yo ki vin enpe two. ki vin fè ke li ap gen yon pakèt senptom k ap pèmèt li kapab antre nan faz kwonik lan. Men pou sa, li bezwen pran konsyan de eta li e sipoze li sipoze gen règ pou l swiv. Premye bagay pasyan ki egi an sipoze fè, li sipoze chanje dayèt li, li sipoze chanje fason lap manje konplètman. Ou sipoze manje lès sèl, sodyòm, ou sipoze pran mwen de potasyòm, sa li menm potasyòm nan se kè w li donk si w pran anpil se kè w li pral egzakteman atake ki ka pèmèt ki fatal pou ou, ou sipoze trete tèt ou avèk anpil. Pwotin, Anpil pwotin ap bon pou ou chache aliman ki gen anpil pwotin. L ap vrèman bon pou ou. L ap ekstrèmeman bon pou ou, pwotin. Tankou, gen kèk aliman ki ekstrèm, mwen estime ki vrèman enpòtan pou nou. Genyen pòm, gen pèch, gen kawòt, gen ariko vè, gen pen blan e pat, ri blan, lè de ri, ri kwi e sereyal de ble, semoun. Genyen aliman ki gen anpil potasyòm se oranj, banann, patat, tomat, ri, ri bwen e ri sovaj, sereyal, lè pwodui letye, pen de ble antye e pat e arigo e nwa. Manje sa yo m sot site la gen anpil potasyòm ladan yo, Yon pasyan ki gen ensifizans egi avèk ensifizans renal kwonik sipoze evite manje sa yo a tou pri. Lòske ou gen ensifizans renal, genyen vitamin kò ou an pa ka disoudre. Sa vle di, tout manje sa yo ke w ap manje an ap rete. Tout ap rete e pral gen yon build up kap vrèman toksik pou kòw ki ka mennenw ki ka mennen ki ka mennen konplikasyon ki ka koz ke wal etenn lopital e vous connaissez la suite. Li vrèman enpòtan lè ke w son pasyan ki nan dyaliz e ke ki ensifizans renal egi kronik li trè trè enpòtan pou konnen manje wap manje yo eske yo gen valè nitritif e se poutèt sa wap trè selektif nan manje ke wap manje. Wap bezwen manje manje ki pa gen sèl ditou. De mèm de fosfò avèk potasyòm. Fosfò avèk potasyòm, eleman sa yo, yo trè koni pou rete kè moun, rapid vit. E pou sela wap trè pridan. Lè plis aje ki nan dyaliz, e ke maladi pa yo an li kwonik, E ke le pli souvan yo trè trè trè vilnerab paske yo gen lòt maladi. Yo gen dwa gen maladi kè, yo gen dwa gen lòt maladi ki trè sansib e sesi yo trè sansitiv pou yo gen enfeksyon. Se poutèt sa nou sipoze pran anpil prekosyon nan fason ke nap manje, se sa ki kapab sove nou. Pou egri an li menm, li gen yon chans de survi ki a, on ne peut dire, on nou kapab di li gen yon chans pou l retwouve ren li back, on ne peut dire a, peut dire si li tout fwa swiv prensip yo a 50 pousan, m kapab di, li gen chans retwouve ren li paske Lè ke ou, yon bagay ke ou sipoze konnen, ensifizans, lè ke ou fè ensifizans renal egi, li kapab, anpil bagay, gen anpil bagay ki kapab koz ou vini, ou vini yon pasyan ki avèk yon ensifizans renal egi. Ou gen dwa gon aksidan sibit, ou gen dwa sot tonbe, nenpòt bagay ka rive ou epi ou gen yon sifizans renal ki egi, men lè sa li irevirsib paske lè ou Si ou ou chanje dayèt ou, ou fè egzèsis, ou bwè anpil ou kapab ou bwè anpil dlo ok lap ede ou anpil men konik lan diferans li gen avèk konik lan konik lan se jiskaske ou jwenn yon transplantasyon de ren which is depi ou which is depi ou pran konsyans ou rekonèt ke ou vilnerab ou swiv tout prensip yo e ke ou sipoze viv kantite tan ou viv lan jiskaske Bondye li menm li di se pase. So, jodi an m ap kanpe avèk videyo an, men m pwomèt nou m ap retounen trè byento avèk yon lòt ribrik. M ap mande nou pou nou poze kesyon nan seksyon kòmantè lan, m ap mande pou nou pataje videyo an, pou nou kòmante, pou nou sipòte mwen avèk m kapab gen. Lè nou sipòte mwen, mwen gen anpil kouraj pou m kontinye avèk travay lan. Map mande pou nou abone avèk chanèl lan, map mande pou nou pataje li avèk pou l ka rive kote l vle rive an silvouplè e map avè nou trè pwochènman. Gen yon bagay ke nou twouve ki pa klè, nou lib pou nou kòmante, nou lib pou nou poze kesyon etc. Epi, vou konese la swit. Map kite nou la a la prochèn bay bay.